Medam e mesye bonswa mwen salye nou nan non de jezi mwen salye tout pèp okap mwen an nan non de jezi mwen salye tout pèp e ki nan ozetazini yo tou nan non de jezi mwen salye nou tout ankò e jodi jedi ki 20 out 2026. E aktyèlman o Kap Ayisyen li 88 degre, li fè cho e pi ba lap desann e pou demen maten li lap 79 degre. Ap gen nap gen yon chans pou nou jwenn yon chawè pou lajounen an, nou gen 50 pousan de chans pou nou jwenn lapli e nyaj yo avèk tan ap fè ti move avèk vag lanmè yo ap fè ti move tou. So nèg yo kap nan surf yo e fè pran anpil prekosyon. Apre sa kounya la ke e demen si Dye ve pou weekend nan vendredi e tanperati a ap tanperati ap gon jan menm jan lap 91 degre pi wo e lap rive pou lajounen an menm jan jodi a e demen si Dye ve pi ba lap desann 79. E m pa kwè n ap jwenn anpil thunderstorm demen si Dye vle n ka jwenn ti farinaj lapli e over the weekend samdi dimanch menm jan e semèn k ap vini an la n ka jwenn kèk ti farinaj lapli ke m ap siveye pou nou e Bondye beni nou. Apresa pou m kontinye nouvèl ke mwen pral anonse nan paj mwen an. ke dezenfòmasyon ke sa kap pase nan tps la premyèman e ansanm avèk pou m antre nan sa kap pase nan space la avèk nan atmosfè la sou latè e ansanm avèk e sa kap pase sa ki pwal genyen e ki enfòmasyon ki pwojè ki gen pou le departeman di nò ansanm avèk eleksyon ki gen pou vini la pou fèt nan peyi dayiti e mwen genyen 4 tan Sijè ke map fè yo trè trè kout pou dekwa ke poum rive mwens ke de 35 minit a 30 minit e sim ka fèl 25 minit tou map fèl e map fèl trè trè kout. Bondye beni nou mwen salye nou tout ankò kem toujou renmen salye pasem wè moun yo banm like kem renmen sa avèk subscribe mwen salye nou nan dosye tps la ke nou sonje ke mwen te pale de sa mwen te di konsa ke e e bagay yo pral mangonmen ke yo kòmanse mangonmen la. Yo mangonmen pou tout eknik gwoup, yo mangonmen pou tout lòt nasyon. Men, e nou kwè ke e afè dosye rasis Ozetazini an se yon bagay ki se yon bagay k ap janm fini vre. E nou menm, nou tout ke m pa m p ap pale lè m di rasis de o pwen de vi de koulè non sèlman. Tout moun konn sa deja. E se yon peyi e depi dèzane 70, 60 yo, nou sonje sa yo te konn ap fè. Sa yo te konn ap fè nwa nan ki goumen k te konn genyen e pou nou te kapab vin genyen eleksyon e pou nou te kapab vin genyen eleksyon pou moun nwa yo pou vote nan eleksyon e nou te sonje tout bagay sa yo gen anpil moun si al etidye listwa dè zetazini ke nou wè sa Abraham Lincoln t ap pale de free up slave so egal kounye a la yo pa fè slave la yon jan yo fè yo vire l yon lòt jan So lè w wè ke y ap mete brace nan pye e nasyonalite e ayisyèn nan ke e se se tankou yon yon senbòl de chèn li ye. Ke li trè anbaras e pou lè nwa k ap viv ozetazini yo tou. Ke mwen ta swete mwen wè brace nan pye yon panyòl oubyen yon blan tou. M ta swete m wè sa. Antouka moun cps yo move nouvèl yo p ap renouvle l men. E yon ti lightly chance nou gen, lightly, yon chans ke mwen kapab di ki kapab genyen mwens ke e e mwens ke 1 pwen pousan, 1 pwen mwens ke pousan paske sa k pase poukisa m di sa se akoz ke de eleksyon e ki pral genyen e ni pou chanm depite ansanm avèk chanm sena e aktyèlman nou konnen ke se Repibliken kap dirije Sena a ansanm avèk House Reprezantativ la. Menm ke majorite a pa anpil men li make any difference paske lè w gen majorite mèt se yon grenn moun ke yo kapab bloke w avèk de majorite a. Sitou nan bidjè ke pou Sena a ansanm avèk House Reprezantativ la ap vote. E m ap avanse pou m antre nan afè tps la ke si nou vin genyen. Majorite demokrat, li mèt se yon grenn demokrat nan chanm nan, yon grenn demokrat e nan sena a, fèk nou gen yon demokrat gouvènè nan state Florida ki yon state ki genyen high level immigrant, most of the time Haitian, anpil ayisyen ki la, so e m pa di se yon chans non men kap vin gen politik ladan l. Ou ka wè ke afè Aïs la vin ralanti, yo pap to arase moun yo menm jan jan yo tap arase yo sou gouvènman DeSantis ki repibliken ki trè rasis tou. E misye se yon ispanik misye ye, misye trè tè rasis. E avèk kounye a ke nou wè e ansanm avèk e sena, ansanm avèk House e ki nan Florida. E moun yo ka elekte nan tou 2 chanm yo. E pase map sonje map fè nou konnen te genyen, map tou fon ti pase pou nou, m toujou ap toujou fè sa. Genyen 2 kalite de e depite e ansanm avèk 2 kalite senatè nan chak state yo. Ok, nenpòt lè ma vin sou sa. ke genyen state senatè genyen US senatè ok ke m pa bezwen al vin nan sa la pou m al pale de li se yon ti pase men mwen tap fè so antouka moun tps yo ke ve nou pwoblèm anpil pwoblèm yap arete dotre gwoup so m pal vin bay chif la se ovè 1 milyon de pipo ke yo pap renouvle tps pou yo nan 13 peyi ke mwen lè m gade la e li plis toujou li nan 1.6 pipo. 1.6 million people sètadi e ke tps yo expire e nan tout 19 yo di se 13 peyi nan tout 19 peyi sa yo men nan tout peyi sa yo e 95 a 99 pousan se black men black women ok. E sou nou konprann, nou wè kote rasis la ye. Apre sa mwen te wè e genyen moun tou ki gen akawont yo ke m te fon pase vit nan paj mwen an yè. Mwen te ap pale de moun ki gen kay yo, plizyè kay, ki gen tps, ki gen ekwiti, ki milyonè, ki genyen kòb tou. E avèk lòt gwoup moun ki nan middle class, moun sa yo ki genyen 50 oubyen 100 mil dola sere, ki gen machin nèf. ki gen yon branch e kap travay ke m pa bezwen al nan di branch pwofesyonèl, branch pwofesyonèl se lè w genyen yon e medical diplom oubyen ou genyen e yon A-level college degree e apre sa se lè sa m kapab di se yon branch. e profesyonèl ke w so ou ka make easy three over three hundred thousand dollars a year so e avèk two hundred petèt nan two hundred thousand so m pap vin nan sa so group moun sa yo tou gen nan yo m pa konn si yo anpil apre sa nan group moun ki e between pòv avèk middle class moun ki gen senk si mil dola sere nan bank ap ki lwe kay ki ap woule yon machin nòmal oubyen yon machin nèf tou. E group moun sa yo yo anpil tou e tps yo ekspire, konsa gen nan yo tps yo ponkò ekspire tou. Menm lè tps ou ponkò ekspire ice ka stil met men sou ou e i mèt se yon mwa, yon 2 3 mwa k rete oubyen 1 an tou. Ha! Bagay yo pa bon. Egal sam di a la, m pa yon avoka imigrasyon non men group moun sa yo petèt avoka imigrasyon k al kanpe pou yo pase yo stil legal si yo gen tps yo ponkò ekspire nan peyi a. E mwen wè gen moun kap pete kriye, ki gen anpil gwo kòb nan bank yo sezi, tankou sam te di a la a so li menm jan tankou e lè yon moun dwe chal sipòt se konsa lè moun tps ou papye imigrasyon supreme court di yo pap renouvle l depi w gen yen papye e ou gen kòb nan bank otomatikman yo mete yon levi sou li se sa E menm jan lò moun dwe chaje pòt la. Yo lòk tout akawont ou. Ke m pa konn kantite moun so far, kapab gen moun yo ponkò fè l. Men m wè gen moun k ap pete kriye ki ap kòmanse pèdi kòb yo. E se update sa m t ap ban nou. So, kounye a la m a vin nan dezyèm paj mwen an plus tard oubyen demen si Dye ve. Nan Space Weather Map e te gen yon ti planet alignment e. avèk Jipitè e ki te ap avanse pre Solèy la yè e te genyen Saturne ki genyen moun ni ki lalin Saturne menm jan nou gen lalin sou latè la e chak planèt yo gen lalin yo tou gen nan yo ki gen 2 e gen nan yo ki gen 4.

Mwen trè treori de li menm e mwen pa wè l ankò ke map kontinye gade men genyen 2 toujou kap pase nan zòn sistèm solè la la e ke gon seri de bagay mwen pa pe ka pale la paske mwen genyen yon seri de pwogramasyon mwen genyen nan website mal chèche plizyè dotre website e ki banm plizyè bagay ke mwen wè ke e ki pwal parèt des asteroid ki pwal parèt pou 2027 2028. E lèm tounen bon e sa ma vin ladan e se de pèn ke konbyen moun kap gadem nan pwochen e semèn mwa yo kap vini la yo poum wè ke sim te ka eksplike e de de sak pwal vini nan kelke ane yo kap vini la e bon e banm fon ti antre nan tranbleman de tè la e tranbleman de tè e aktyèlman mwen pa wè. Anyen anpil aktivite nan zòn nò a e nan m te fon ti pase mwen gade kmsi m wè ke te genyen e yon ti piti piti bagay nèt e m kwè ke li ka nan one point eight or two point zero between Turk Caicos e a north de Dominican Republic. ke ki pa twò lwen I mean li lwen lavil du Cap Haïtien men gen yon ti aktivite piti la piti piti pa yon gwo tranbleman de tè non men m wè toujou genyen anpil aktivite nan zòn nan e Repiblik Dominikèn nan e ke e li pa teritwa m se akoz ke li pa m pa dominiken ke e akoz gen ayisyen avèk dominiken m wè ki antre nan paj mwen an ki banm like ki subscribe m oblije ap bay ti enfòmasyon pou yo mwen wè ke genyen nan zòn Romana e Bali e genyen Santo Domingo tou genyen Punta Cana e Cotibanama nan forès yo la ansanm avèk Higüey e la toujou ap gen aktivite pi piti toujou swa gen yon 5 oubyen yon 10 tranbleman de tè pi ti zwit. e nan kanal ki separe la Repiblik Dominikèn avèk Pòto Riko, plis anba vant an bò Santo Domingo avèk Punta Cana Romana. Moun ki nan zòn sa la a, veye zo nou, pran anpil prekosyon ansanm avèk moun ki Pòto Riko, San Juan. Apre sa nou te gen tranbleman de tè ki te pase an Espay an kèlke jou de sela de 6 pwen 2. E Lèspay ki kole avèk la vil de Maròk, kapital Rabat, avèk Lèspay, kapital lan Madrid, ke te gen tranbleman de tè ki te pase la nan kèlke jou ki sot pase yo. Apre sa, nan Endonejya, kapital Jakarta, in the South Pacific Ocean, te genyen tranbleman de tè ki te pase la tou, 2 gwo gwo tranbleman de tè de 7 pwen 6 mwen kwè, e ki te fè dega ke e zòn sa yo se kote zòn ki trè sansib. e New Guinea e Indonesia, Philippines e anpil kote, anpil kote nan South Pacific Ocean nan la li toujou sansib. Si nou antre nan North Pacific Ocean nan e Japonè yo e le Japon se yo menm ki pi gen plis kapasite ki bare peyi yo pou kontre tranbleman de tè avèk tsunami ke anyen yo paka fè. Yo te gen yon tranbleman de tè ki te pase lotrejou la M kwè ke l te 7 pwen 2, i te gentan tiye prèske 30 a 40 moun, 30 a 40 moun te mouri, ke nou wè ke Japon ki trè anfòm, ou wè ke sa k pase yo, e se yo ki pi pare pou tranbleman de tè nan mond lan. Apre sa kounye a Alaska tou genyen, toujou genyen dè aktivite, toujou genyen tranbleman de tè e piti k ap pase nan zòn Alaska, Bering Sea, e pou nou antre kote k pi sansib la nan mond lan la a, ke nan North Pacific Ocean, kote k gen gwo krak la la a between e San Francisco, Portland Oregon nan Oseyan Pasifik la la, yo te gen yon tranbleman de tè 6 pwen 2 m kwè oubyen 6 pwen 8 oubyen 7 pwen 2 ki te pase nan Pacific Ocean nan la, Ayisyen kap viv nan Portland Oregon veye kò nou e Washington State, CILO veye kò nou. Ayisyen ki ap viv tou e nan California, San Diego, San Francisco e pran anpil prekosyon ansanm avèk Ayisyen ki nan Los Angeles, apre sa ki nan Nevada ansanm avèk Utah ki gen fontyè avèk State California pran anpil prekosyon, zòn sa la trè trè frajil. E gen pou gen yon gwo gwo tranbleman de tè nan zòn sa yo la ke m paka al bèy chif ok m paka al bèy chif e mwen toujou ap tcheke website mwen mwen toujou ap tcheke dotre website geophysicist mwen pa wè ki kote ki genyen oken e gwo tranbleman de tè 9 pwen 6 9 pwen 4 9 pwen 2 ke m te bay lis la yè e nan premye paj mwen an. E mwen pa wè an oken bagay, m sot di sa pou lavil du Cap Haïtien, ke te gon ti bèy piti ki te pase, e mwen pa wè oken aktivite ankò apre sa. M pa konnen, most of the time lè gen sa, konn vini tou, bon an nou tann pou nou wè, ma tcheke nan dezyèm paj mwen, oubyen si gon breaking news, ma va gen tan fè yon paj la pou m voye l pou nou. E apre sa m ap pase pou m fon ti antre e pou la ville du Cap Haïtien e pou la remodernisation de la ville du Cap Haïtien ke yon bagay ki trè enpòtan mwen toujou ap pale de li e pou moun Okap met tèt ansanm pou nou chèche pou nou wè ke si nou te kapab jwenn plizyè moun pou nou kreye de paj pou nou wè ke si nou te kapab fè de zoom pou nou te kapab eseye e chèche pwojè de prive paske Mwen wè plizyè dotre moun ap fèl, plizyè dotre moun ap fèl tou e ki yon bèl bagèy ke yo kòmanse ke mwen menm si pou m patisipe map patisipe nan tout sans m bèy tout kout men mwen kapab. E apre sa pou m fon ti antre nan eleksyon ki pwal fèt an Ayiti tou e e mwen toujou di sa pou m gentan pwèske fini la mwen gentan gen plis ke 15 minit nan eleksyon ki pwal fèt an Ayiti yo. Eleksyon senatè, eleksyon depite, eleksyon majistrati, eleksyon prezidansyèl, eleksyon kazèk, eleksyon kazèk yo sètadi. Paske ou kwè ke nou, m konnen ke nou genyen 146 komin. ki pa t genyen eleksyon nan tout 146 komin sa yo, avèk 550 seksyon kominal, e avèk nou genyen yon seri de lòt ti seksyon kominal ankò nan 700 a 800, ke ki kòmanse ap fè ti devlope tou, paske dyaspora avèk dotre moun ann Ayiti bati yon seri de lòt kay ki nan e tout ti seksyon kominal sa yo trè fon. Nan tou lè 10 depatman sa yo, nou menm moun ki nan zòn sa yo, nan 146 komin, 10 depatman yo, ansanm avèk moun ki nan dyaspora yo ki gen moun yo an Ayiti ki pral vote, ki enskri, pa al vote tout moun ki te pase nan leta deja. M pa gen eksepsyon la. Ok nou pa gen eksepsyon. Depi yon moun te pase nan leta, li te senatè, li te depite, li te prezidan pa vote moun sa ankò. Petèt nou ka gen kèk grenn minis ki te inosan. Apre sa mwen pa genyen Oken moun la ap mal fè yon moun al lage bilten w pou li. Kòm se pa nan tout komin yo k pral gen eleksyon men spesyalman ban m eseye rete ke nan departeman di Nò ki gen 19 komin yo. Tout moun ki nan zòn sa yo pa al eseye, pa al vote, pa al lage bilten nou, pran kat elektoral nou lage pou ansyen senatè avèk depite ki te pase nan paleman an. Avèk prezidan ki te pase tou. Avèk nèg ki te kandida ki pat elected tou. Sak pat elected ki te kandida yo, kanmenm pase yo nan paswa. Ok, pase yo nan paswa. Se sak fè bay eleksyon sa m pral rete ladanl anpil titalè konsa. Pase yo nan paswa, poze yo kesyon. Lè al mennen kanpay, paske yon nèg paka di m ou pral mennen kanpay. ke ou pa gen yon website. Gen yonn mwen te poze kesyon la, li di konsa ke li pa gen kòb pou li louvri yon website. Ebyen sa se dwa ou pa gen kòb pou louvri yon website. So, si ou pwal vin prezidan oubyen senatè oubyen depite, ke konnen ou pwal vin bote nan lafè leta si ou pòv. Paske twa ka nan nèg sa yo, yo toujou pa gen kòb apresa ke yo monte yo vin vòlò, yo vin rich sou tèt leta. Egal pèp ayisyen louvri zye nou diaspora ede moun ayiti yo pou yo pal vote nenpòt moun ok pou yo pa vote nenpòt moun pase bagay la konnen la fò nou mete yon moun serye pou elected president e mwen se sam tap di map toujou voye mesaj sa ke pal vote yon Yon kandida ki pa gen yon website, ki pa genyen plan, e ki pa genyen pwojè nan zòn kote l soti. Epi lè fin ankò tou nan eleksyon majistra ansanm avèk ni kazèk, ni senatè, ni depite, ni prezidan, depi yon moun pa nan zòn nan pa vote l, se pa yon moun ki pa fèt nan zòn ou an pa vote l. Mande l idantifikasyon l, èske l pa egzanp, èske ou fèt Okap? Koman w fè w ka vin kandida pou majistra Okap? Ki kote w fèt an Ayiti? Poukisa w pa al kandida nan zòn kote w fèt la? Ou pa ka di m si l gen bandi, bon se ou menm ki tolere bandi yo nan zòn ou an. Se yo menm ki ba bandi yo teritwa, se yo menm ki pwoteje bandi yo, se yo menm ki fanmiy bandi yo. Ou pa ka vin nan le departeman di Nò avèk la vil di Kap Ayisyen. Batistè w sipoze fèt e nan lopital Jistinyen Okap avan ke w vin kandidati e pou nenpòt pozisyon Okap. E zewo tolerans. Ok? E nou pap aksèpte dezòd ankò. Tande? E avèk kounye a depi yon nèg te ap okipe pozisyon nan leta pa vote l. eksèpte si te yon minis, wè m di minis, ki te genyen bon rekòt. E men m pa wè la. E m pa konnen si gen yon grenn oubyen de twa grenn men m pa wè non, nan minis yo ki te pase yo. E bagay yo grav e sitou pou lavil di Kap Ayisyen, e senatè ak depite ki pase yo, bon, e bagay yo pa bon menm. Woy! E bagay yo pa bon menm m wè yo ponkò m pa konnen, yo ponkò parèt. An nou m ap tann toujou, n ap tann. An nou gade pase moun okap louvri zye nou wi pa pran ansyen nèg sa yo ki te pase a menm senatè avèk ni depite e petèt kèk grenn majistra m pa konnen m pa ka al di nou sa pou nou fè men banm di nou sa pou nou fè bagèy ke nou pa konnen e il fo ke nou vote yon moun pou nou konnen ke ki plan l gen pou okap Ki bidjè l pral vote apre sa kounye a pa bliye sa non. Toujou rele l nan zòrèy piti di kote moniman ki te sou laplas okap la fèt? Kote w te ye lè yo te vòlè l la? Pa janm bliye sa pou nou di yo sa nan zòrèy tou piti oubyen gen nou ka di bya viva. Se lè sa nap kenbe moun nan. Nap kenbe moun ki vann moniman. Jean Jacques Dessalines ki se sou la plas yo kap Ayisyen. Pase yo konn ki jan yo ye, yap kite tout bagay pase. Men nou menm fò nou fè review de gouvènman ansanm avèk senatè, ansanm avèk depite, majistra ki te pase yo tande, pou nou ka ba nèg kanè. Pase avèk kat elektoral nou, Se ladanl pou nal mete moun serye. Chajak bon moun. Ok men fò nou eseye gade ki pwogram moun nan genyen. Ok pou tout lòt moun nan 146 komin yo. Egal konnen a la mwen pa wè anyen pou lavil du Cap Haïtien yon ti bagay mwen te wè between Turk Ecos avèk South Triangle Bermuda e nan sud an Triangle des Bermudes la e yon ti bagay se raraman wi e yon ti bagay tranbleman de tè piti e men li pa anndan Triangle des Bermudes non li gon jan pi ba toujou ki nan Anot di Dominican Republic e mwen kwè ke lè m tcheke li anviwon de li anviwon de 175 e to 225 miles away from e e Monte Christi and Cape Haitian ok avèk Cap Haïtien e nou pa bezwen pè al nan website Geophysicis yo e avèk kounye la website mwen an mwen pa ka ba li l. E Mwen lock li pasem gen plizyè rezon k fèm lock li ok egal antouka mwen salye nou ankò ke mwen gentan rive sou 22 minit e map fèl ke mwens ke 30 minit mwen genyen 3 minit ankò e poum fon ti vire poum antre ke mwen pa wè oken aktivite e pou lavil du kap ayisyen mwen pa wè oken aktivite pou 19 komin yo e bord de mer de limonade plaine du nord sen rafayèl E dondon nou pa wè oken aktivite tout zòn moun sa yo louvri zye nou e fèt atansyon moun anndan vil okap yo moun ki nan otèl yo ki gen entènèt kap tandem tou moun ki anndan gwo kay mwen yap monte bilding yo pran anpil prekosyon sitou moun ki rete nan premye etaj anba yo paske lè tranbleman de tè la parèt se kouri pou nou kouri soti tande si nou anba kay la si nou nan dòmi eseye kouri soti fas la le pli vit ke posib. Pou ke pou nou pa al pou yon move mò. Paske tranbleman de tè a pa gen avètisman men so far e m pa ve al fè ke pou m fè moun kouri pa kouri tou men m pa wè gwo aktivite ki genyen pou le gran nò so far. Menm ke ke nou menm nou nan yon zòn ki trè danjre ke m ap kontinye veye. M ap fè yon ti veye pou moun e ki e m wè ke yon zile ke m wè leta ayisyen e abandone e e l'ile de la tortue. e ki genyen potansyèl ke mwen wè dè plaj e yon seri de bèl plaj nan zile sa ke dyaspora ta louvri je yo pi al bati otèl pran opòtinite e pou ta achte kèk teren al bati pou nou pran opòtinite nan zòn sa la e se yon zòn ki trè sansib se yon zòn ki gen 2 kanal li gen kanal divan ki pase between E Latòti avèk Pòdepè, avèk li gen yon lòt kanal entènasyonal ki soti e ki pase between e Latòti ansanm avèk Kous Kiba a. Egal, yon ti po pou l m t ap ban nou. M p ape pale, m p ap poze kesyon an. Konnan m gen kesyon wi men e pou m t ap fè nan paj mwen an chak jou. Men se lè m ap fè live avèk videyo pou m wè kiyès k ap reponn kesyon yo. M ape kòmanse fè sa lè m ap fè l nan videyo, live. Apre sa, kounye a ke mwen. E map gade nan zòn e kap ayisyen e ap gen thunderstorm jodi a pase nou nan epòk thunderstorm lòt semèn kap vini a nou pral gen thunderstorm chak aprè midi chak maten chak jou e lanmè a ap fè ti ajite enhen nap gen ti thunderstorm nan lòt semèn kap vini la men jodi a la e ou deja wè tan an gen nuaj e tan an fè ti move e 50 pousan nou ka gen loraj avèk lapli moun kap benyen nan pising yo Depi nou wè gen kout eklè ap al benyen, soti nan pising lan, moun kap benyen nan lanmè a yo pran anpil prekosyon, nèg kap fè surf yo. Lanmè a pwal ajite nan plaj Kòmye, e nan plaj Labadi, e do tout dotre plaj k anndan Labadi. Lèm di Labadi, tout plaj yo. Including menm Kòmye ladan l tou. E apre sa kounye a la, moun Okap yo pran anpil prekosyon, louvri zye nou, eseye pou nou wè ke kontinye met tèt ansanm, pou nou te kapab chèche mete de komite katye, E veye pou nou pa al mete oken nèg ni nan sena a la, ni nan chanm nan house reprezantativ e nan apre eleksyon la. Ni majistrati avèk prezidan nou pral mete. Pase se kote nou an ki genyen mwens an e ki gen mwens ki pa gen bandi e kote sekirite a trè bon. E apre sa kounye a la mwen mwen ap gade ke m wè genlè ke ap gon seri de jefò kap fèt nèg yo genlè ke pwal detwi tout bandi avèk yon breaking news mwen gen ke lalmay ansanm avèk le japon yo kanpe la pou yo wè ke si yo ta ede nou ansanm avèk la chine tou so si nou gen 3 gwo towo sa yo ayiti ap soti kote li a si nou gen 3 peyi sa yo ki kanpe avè nou e ayiti ap soti kote li a ma vin pale de sa nan lòt paj la pli ta ke bondye beni nou veye kò nou. E pase bòn jounen. M ale babay.